Madame, Mesye, bonjou, bonswa, e byenveni sou Radyo Pale Ayiti. Yon lòt fwa ankò, nou tounen avèk yon lòt nouvèl ba ou an detay. E m salye nou, kèlkeswa kote nou branche, n ap tande radyo a. M salye tout zanmi tou nan 10 depatman peyi a ki toujou branche nou, tout zanmi nan dyaspora ki toujou ap tande nou atravè nan Youtube la. Mèsi anpil e ke Bondye beni nou. An nou ale. Madam, mesye, e ansanm, pati politik, yon pati politik ki rele ansanm, Nan opozisyon an, yo lanse 3 jou manifestasyon devan gwo antrepriz yo ki pa vle desann pri pwodwi yo. Yo fè konprann pri pwodwi premye nesesite yo, yo estime dola ap desann chak jou epi pwodwi yo pa janm desann sou mache a. Yo di yo bay tout moun k ap fè komès. tout gwo antrepriz yo sèlman 3 jou pou yo desann tout pwodui nan peyi a. Sinon, yo di yo pral mache kraze tout brize, pral mache kraze tout sa nèt yo jwenn. Yo di yo pral kòmanse kraze tout sa nèt yo jwenn. M pral ba nou tande deklarasyon yo, paske se pa mwen ki pou pale pou yo, yo la. E m pral ba nou tande deklarasyon yo, man silvouplè, kote nèg sa yo pral pale. Nèg sa yo di, se gwo lòbèy yo pral fè nan peyi sa. Si yo pa vle desann pri pwodui yo, yo pral mete dife tout nan tout gwo antrepriz yo. Hum! Opozisyon sa lepi yo di yon bagay yo ka fèl vre nou konnen kitem fè nou tande deklarasyon yo e yon pati politik ki rele ansanm ki nan opozisyon an ansanm e gwo koze humm mal fè nou tande yo. Yo vin anonse 3 jounen de mobilizasyon kap kòmanse lendi 28 septanm Mèkredi 30 septanm, jedi premye oktob, pou nou kontinye egzije 40 goud pou 1 dola ameriken pou manje desann andan peyi a, paske gen anpil moun k ap rele nou, k ap felisite nou pa rapò de batay sa a n ap mennen andan peyi a. Yo di se vre lajan ameriken an kòmanse desann paske li te 123 li pase a 70 goud pou yon dola men pwodwi premye nesesite yo poko desann andan peyi a e nap di tou genyen sak diri 8 mamit lan ki te konn vann 500 dola ayisyen 2500 goud ebyen jounen jodi a li pase a 300 dola ayisyen. Gen moun ki di ke se poko sa toujou. Ebyen puiske nou konnen ke revandikasyon nou li poko abouti, nou ap kontinye mobilize pou nou jwenn pou nou fè revandikasyon nou pase. E nan sans sa tou, nou di lendi 28 septanm nan, mobilizasyon, lè nou di mobilizasyon, ebyen se sitin kap transfòme an mach manifestasyon. Pou nou pote solidarite nou a tout sou ajan transfè yo, epi pou nou tou mande yo tou pou yo fèmen pòt yo apati de dimanch kap vin la jiska nouvèl lòd, paske se yo menm ki pral nan chomaj, se yo menm ki pap kapab benefisye de sa ki vin pou yo dapre sikilè ke Jean Mado Dubois fè sòti a. Mèkredi 30 septanm.

Pou ta di ya beg e minis jonas kofi se pa jwe nap jwe avel avan e siti nou te fè yo nou te pote bout sak nou pot nou te pote e sak siman nou te pote sak farin nou te pote e sak sik nou te pote galon lwil nou te pote biyè nou te pote tanpiko tout bagay Ebyen nou te mete devan ministè di komès pou nou te voye yon sinyal klè pou nou te di ke pèp la pa kapab ankò, pèp la nan grangou, fòk nou rale yon souf, ebyen nou wè ke nou poko janm di anyen, pri pwodui kòm elektrisite poko desann, ebyen nou pral di fwa sa a, ebyen manifestasyon ki pral fèt li yo, ebyen ap gen piman ladan, ap gen tout koulè ladan, fòk li tande lavwa di pèp, e jedi kap vin la. Si sikilè a pa antre rapid pa Jpodèn Dikwa, ebyen jedi kap premye oktòb la nap kòmanse devan bnh avèk koulè, avèk piman, avèk tout sa pèp la ap toujou mache ki pou mete gade koulè anndan manifestasyon yo. Donk pèp la tande, mobilizasyon ap kontinye. Se nan sans sa. Ki fè ke nou mande a tout pati politik ki poko vin rejwenn nou nan batay la, nou mande a tout òganizasyon sosyo politik yo, a tout sitwayen angaje, militan konsekan yo, nou nan batay la! E sa fè ke ou wè nou pa pale de lòt bagay, paske nou pa vin ba yo enpòtans men, kidonk batay pou grangou a, batay pou lavi chè a, enben fòk batay sa a nou jwenn li. Paske nou santi ke vant nou pa kapab ankò, fòk ke nou viv anndan peyi a. Manifeste kolè nou. Se pou nou manifeste dezakò nou ak mekontantman nou kont sikilè 114 tirè 2 an ke brh mete sou pye an dat 18 septanm 2020. Ebyen nou di sikilè sa a pote atent a enterè popilasyon ayisyèn nan. Sikilè sa pote atent a benefisyè mezon transfè yo. Donk jodi an, ebyen nou di sikilè sa li favorize tout bank komèsyal yo odotriman de sou ajan transfè yo, odotriman de benefisyè transfè yo. Se sa k fè nou di, mobilizasyon yo yo pral kontinye. 1. Pou n mande a Jean Baden Dubois pou l fè bak le pli vit ke posib sou sikilè 114 tirè 2 an. 2. Pou n al egzije 40 goud pou on dola ameriken. 3. Pou n al mande a bank komèsyal yo moman an rive pou yo demokratize sistèm kredi an. Demokratize sistèm kredi an vle di kisa? Il faut ke gen kredi ki disponib pou etidyan yo. Il faut ke gen kredi ki disponib pou moun ki nan petit et moyenne entreprise, pou komèsan yo. Il faut ke gen kredi pou moun ki nan sistèm agrikòl yo. E moun ki nan sistèm agrikòl yo, il faut ke gen leta mete sou pye yon sistèm d'assurance pou pwoteje moun sa yo. Ebyen nou di mobilizasyon an lap kontinye. Mobilizasyon an ap kontinye paske jounen jodi an sikilè 114 tirè 2 an son sikilè ki mande tout sitwayen ayisyen pou ke yo resevwa transfè yo an dola il fo ke 1 yo gon kont an dola. Jounen jodi an kesyon ke nap poze. Eske yon moun ki pap travay oblije al labank pou l fè yon kont an dola? Or, nou konnen majorite Ayisyen yo depann de letranje. Sa vle di kisa? Ayisyen k ap anfème kay an Ayiti, majorite kay yo, yo afème an dola. Or, lè se. Fanmi yo aletranje ki voye kòb la pou yo. Le fèt ke brh bay lòd pou ke mezon transfè yo pa bay moun yo kòb yo an dola, ebyen lè yo ba yo kòb la an goud, ò yo pral bezwen achte dola pou ke yo afème kay sa, y ap bezwen plis goud pou y achte menm kantite dola yo te voye pou yo a. Ò menm mezon transfè sa yo tou, alòs nou vle pale de sou mezon transfè yo, Lè yo fin bay moun yo kòb yo an goud, or lè y'al achte dola nan men, lè y'al vann bank komèsyal yo dola, ebyen yo di ke yo p'ap vann yo plis ke 50 dola ameriken. Donk nou di, bagay sa, nou menm de l'ensemble des organisations politiques de l'opposition, nou p'ap janm dakò avè'l. Se sak fè, batay n'ap mennen an, son batay. Donk kont les bêtes sauvages ki se twouv o sen de lekonomi ayisyèn. S on batay kont les bêtes sauvages ki se twouv o sen di sistèm bankè ayisyen. Enben jodi an, menm kantite moun sa yo ki nan sistèm bankè a, se yo menm ki nan ekonomi an k ap vann fè, k ap vann siman, k ap vann diri, k ap vann lèt ekspire. Ebyen jodi a, nou di se pa sèlman devan bank yo nou pral manifeste, men nou pral manifeste devan Chodo Kosa, nou pral manifeste devan Ti Toni, nou pral manifeste devan Valeyokanèz, Ewoseram, Kasami, devan tout makèt yo pou n di moman an rive pou ke pwodui premye nesesite yo fòk yo bese paralèlman avèk dola a. Ebyen sinon se manifestasyon devan tout antrepriz sa yo. Paske nou menm, antanke pòt vwa pèp ayisyen an, nou menm, antanke pòt vwa mezon transfè yo, nou di il fo ke konsèy DRH la li respekte desizyon nou. Li tande revandikasyon nou paske la vwa di pèp se la vwa de Dye.
A bon antandè, salut.
An Ayiti se nou menm kap fè legim de fòs nou. Se yon peyi ki pa gen pèsòn moun ladan, pa gen leta, pa gen otorite. Jodia wap chache prezidan ou pa ka jwenn li, wap chache senatè ou pa ka jwenn li, wap chache depite ou pa ka jwenn li, wap chache majistra ou pa ka jwenn li, wap chache lapolis ou pa ka jwenn li. Se nan sans sa a se pèp la kap fè lejitim defans li poul dòmi, se pèp la kap fè lejitim defans li poul manje, se pèp la kap fè lejitim defans li poul al met tèt li lopital, se pèp la kap fè lejitim defans li poul dòmi. Nou menm nan ansanm òganizasyon politik de lopozisyon ki ankadre, ki akonpanye yon pil lòt òganizasyon k ap fè revandikasyon pèp la, nou di nou pap kanpe nan wout, nou di mobilizasyon an ap kontinye nan tout 10 depatman peyi a pou Jovenel Moïse ale avan 7 fevriye 2021. Jodi a nou kapab wè, popilasyon an kapab wè, Jovenel Moïse ki fè yon ka epe, yon ka epe makwèl, yon ka epe krèy, Jodi a kote ke li bliye si konstitisyon an egziste, ebyen jodi a se sak fè popilasyon an di li pa nan eleksyon avèk Jovenel Moïse. E jodi a pa ka gen eleksyon, tout moun kap pale de eleksyon se èlmi popilasyon an yo ye. Paske jodi a nou pa pral nan yon eleksyon avèk Jovenel Moïse, jounen jodi a pou gen enstans ki gentan di Jovenel Moïse pase a 87 pou san a 100 pou san, ebyen nou di pa gen eleksyon nan peyi a. Se nan sans sa a nou menm nou di depi lè nou kòmanse batay sa a devan BRH, Se menas de mò, se Kout telefòn anonim yap ba nou sou telefòn nou. Pase yo di fòk Moïse Jean Charles mouri, yo di fòk Etzer Jean Louis mouri, yo di fòk Abel Loreston mouri, yo di fòk Edouard Cenfleur mouri, yo di fòk Macken mouri, yo di fòk Agronòm Jean Pierre Eddy Pierre Charles mouri. Nou menm nou di nap mouri mò Bondye, nou pap mouri mò bandi ki pran yon peyi an otaj, yo paske yo konnen Dessalines se pou yo Dessalines te mouri. Jodi a nou tande nan peyi a gon seri de moun kap di peyi a gen 4 vwa, gen 3 vwa, gen 2 vwa, gen 5 vwa, anben nou menm nou di nan ansanm òganizasyon politik de lopozisyon peyi a gen 2 vwa. 95 pou san moun ki pa kapab manje, 5 pou san moun ki pran peyi a an otaj, se yo ki gen bèl fòm, se yo ki gen bèl machin, Se yo k gen bèl kay, se yo k nan labank, se yo k nan kontribisyon, se yo k nan lajistis, se yo k ap vann fè, se yo k ap vann siman, se yo k ap vann diri pèpè, se yo k ap vann pwa pèpè, se yo k ap vann espageti pèpè, se yo k ap vann lèt pèpè. Nou menm nan Ansanm Òganizasyon Politik de Lopozisyon, nou di s on ze n ap mete, ze a n ap voye l sou manman nou, n ap voye l sou papa nou, n ap voye l sou tout moun ki kont nou pa ka viv sou bout tè Papa Desalin nan. Paske jounen jodi a nou di nou p ap kanpe nan wout. E nou gen tout moun tou ki kanpe devan bagay sa kap fèt la la, nap konsidere yo kòm fatra, nap pase boul dezè a sou yo jan jan pou l pase pou l pase. Men se nan sans sa a nou menm nou di popilasyon an, retire bout bwa k nan zòrèy ou a, nou di mobilizasyon an se atravè tout 10 depatman peyi a lap fèt, devan bank yo, Devan moun yo vle devan kay moun yo bezwen nou fonksyone tanke pèp an epi di mobilizasyon pap kanpe nan wout nou di afè BOH la afè cam transfè a afè pyè moscosso a afè Carl Brown nan afè Renold Jup la afè Tiakounte ki nan Digicel e Digicel nou bon apèl ba ou ou gen Tiakounte ou pran met nan biwo w nan semèn nan tou fò nou kanpe devan Digicel. Pou n al di Tya konn jwe, pwodiksyon nasyonal la pap kraze. Nou di pwodiksyon nasyonal la pap kraze, pi diri pèpè la pran fè antre an Ayiti yo, fòk li desann pri yo. Men se nan sans sa a nou menm nou di pa nou se konviksyon nou, koulè chen an koulè grenn ni, jan l pase l pase, ebyen nou di fòk pèp ayisyen ralonti sot kanmenm. Mèsi davans.
Ebyen madam mesye se konsa nou tap tande la e nou tap fin tande tout deklarasyon yo ebyen rete konekte nap tounen talè pou lòt videyo toujou mèsi anpil bay.